Pou kòm si sou yon video ma di mèsi ansanm avèk ou menm ki abòne ansanm avèk chanèl la mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou lage yon like e ki toujou lage yon kòmantè mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou pataje video a la bidi jodi an jodi an jodi an menm mwen pote yon bèl video pou ou menm kap gadem nan ni kit ou se fi ni kit ou se gason mwen pote 10 siy ka fè w konnen lè yon fi pral vini gen fi ki pa vrèman konnen. Koman kè yo ka pi kontan apre yo fin fè bagay paske lè ou fè bagay ansanm avèk yon fi, fi an vini, fi kè fi an kontan. Fi an si se achte ou fèl wap wè fi an leve ansanm avèk yon bèl souri, m konnen nou pa vin di e sak fèl vin ansanm avèk souri sa. Gen fi ki pa gen esperyans, gen fi ki pa konnen sa ki rele vini an, gen fi ki jis fè bagay, jis paske li fè bagay. E menm jan, se pa tout nèg ki konnen lè fi pral vini. Gen nèg ki konn fè bagay, men ki pa vrèman konnen lè yon fi pral vini. Nan, paske nou konnen chak fi pa menm. Men mwen pote 10 sin pou nou jodi an, um, ke w ap ka konprann lè yon fi pral vini. E fi an tou, gen fi m konnen ki vini, ki pa konnen lè yo vini. Paske yo pa abitye, oubyen yo pa konnen, oubyen jis paske kòmsi m te ka di w, um, fi an pa renmen fè bri. Fi an kòmsi m te ka di w li on robo, w ap fè bagay ansanm avè l, fi an pa bouje, fi an pa sesi. So fi sa yo li difisil gen de lè pou yo konnen lè yo vini paske fi an just like kouche li ouvri 2 ponyèt li, li ouvri 2 pye l epi l di pran mwen jan ou wè m la. So fi sa yo gen de lè yo pa konnen lè yo vini vrèman paske ke yo vini ke yo pa vini yo stil rete menm jan an. Nou konprann? So mwen pote 10 sin sa yo pou nou, ou menm ki gason k ap gade videyo an, k ap konnen fi plis paske nou konnen gen fi Ki jis pran pretèks yo vini, yo pa vini vre. Fi parèy mwen gen de lè nou pran pretèks nou vini, but nou pa vini vre. Gen de lè la sa ka rive ou pa menm sou fè bagay, ou konprann, like oh ou di ok m te fè bagay yè, m te fè bagay nan jounen an deja epi nan aswè lè m pral dòmi marim bezwen fè bagay so m pa vle pou m fatige twòp, banm fè pretèks m vini epi m pa vini vre. Paske ou te gentan satisfè deja nan maten, epi lè w pral dòmi leswa ankò, epi nan yon gwo stil a mòmèt w, li stil anvi fè bagay, gen de lè nou jis kreye yon ti teknik, jis paske nou pa vrèman anvi, paske nou fèk fin fè bagay kounye a la, epi talè ankò w bezwen fè bagay, so, epi gen gason, tout tan w pa vini, yo p ap kite w repo, y ap fè w premye ke, y ap fè w dezyèm, y ap fè w twazyèm. So, nou menm fi ki sa nou konn fè, nou konn itilize ti teknik, ha ha, nou demontre w nou vini, men nou pa vini vre. So. M pote 10 sin sa yo pou m moutre nou, pou m di nou kòman lè yon fi vrèman vini vre, kòman l santi l, kijan l ye, lè fi an pral vini kijan l ye. Ok, vin nou kòmanse dwat. M gen yon fanatik mwen ki di, li toujou wè m ekri tout bagay sa yo nan kaye, lè fini Tiana m pa bezwen anyen nan men w, jis fè m kado kaye an. Dès que kaye an fin full cheri, nenpòt kote w ye an, m ap voye kaye a pou ou, paske li di m m deja jèn jan, si m gen kaye sa nan men m, m ap twòp. Li se yon bon fanatik, dès que m fini, m ap voye. Wè tout sa yo, tout sa yo nèt gentan ranpli, se bagay m pale sou chanèl lan. So, dès que m fini, m ap voye kaye an pou ou. Ok, videyo kòmanse dwat nan ti videyo sa. Pa bliye ou menm k ap gade videyo an, pataje videyo an pou nou. Koman ou ka konnen lè yon fi pral vini nan fè bagay. So pa bliye avan ou tande yo bay video yon like please. Kòmantè sa fèm santi ke ou renmen travay map fè. M pote 10 bagay sa se paske chak fi pa menm. Premye bagay nou ka santi lè yon fi pral vini, lè yon fi pre poul vini. Sans aksyon fi sa a kòmanse chanje. Ou konn wè gen fi wap fè bagay ansanm avèl yo di oh non cheri um pa foure um um peni an twò deep. So lè konsa fi an poko byen bezwenl. So ou konn wè fi an anvi bagay lan li pa pran peni an mete nan kòl. Se paske fi an poko vrèman bezwenl. Men lè fi sa vrèman bezwenl, lè fi sa pral vini, sil soti, fi a pran afèl metel la ankò. Chanje. E gen fi ki pa renmen ouvri pye lè yap fè bagay, m pa konnen yo poukisa, gen de lè yo di oh lè ouvè pye w twò laj, like I don't know, like si w gen abitid sa retire l, nèg lan se pou ou li ye, pitit mwen, ba l plezi, ouvri pye w dè ke w fin fè sèks ou fè ou lave bouboun ou sa depan de kò w, si w gen yon kò ki sere, kò w sere ankò. Èske w konprann, lè pou al fè yon dezyèm ke, fò nèg lan fè yon bon lanmou ansanm avè w jis pou kò w mouye ankò. Sa tout fi pa menm, èske w konprann, like but. Ouvri pou yo pa ouvri pou yo, se pa sa ka fè bouboun retire. Ok, so, epi n ap wè fi sa kòmanse gouye pi vit, si se fi an. Ok, mesye yo, si gen nan mesye yo ki pa konn sa, gen de lè fi an, lè fi an ap vini, li renmen se li ki pou gen kontwòl li tou. Fi pa di, bon, mwen menm, Dèke ma vini map chanje pozisyon seman avè marim mwen men lè ma vini se mwen ki pou gouye so lè konsa ou gen kontwòl sou afè an ou konn kòman ou gouye èske ou bezwen gouye a pi vit èske ou bezwen gouye a pi dous èske ou bezwen lè wap gouye pou wap fwote fwote fwote like eseye pou wè si tout fwa ou gen fi an ou pa ansanm avèk fi an dèke ou fin fè yon bon lanmou ansanm avèk fi an ou wè fi an kòmanse sou sa eseye kite se fi an ki pou gouye paske gen fi Menm si w ap gouye vrèman nèg lan, li pa vrèman, li stil difisil pou l vini. Eseye kite se fi an ki pou gouye. So, lè konsa w ap wè, si se fi an k ap gouye, w ap wè fi an gouye pi vit. Oubyen si se nèg lan ki anlè, menm si nèg lan ap gouye, w ap wè fi an ap eseye gouye ansanm avè l, li gen raj lan. Èske w konprann? Fi an ap ouvri pye l pi laj ba ou. Menm si w tande fi an ap fè yon jan kò l rèd, kò l sere, se paske fi an poko nan bon feeling li. But lè fi an nan bon feeling li pou l vini, li menm k ap ouvri pye l pi laj ba ou. Dezyèm bagay, fi a kòmanse ap relax li, l ap kite ou koupe l di. Afè w tande gen fi k di, oh mwen m pa renmen koupe di, mwen m pa renmen sesi, mwen m pa renmen sela. Paske fi an poko ap vini. But dèke fi an pral vini, menm si wap fwape matris li, fi an pa gen kontwòl sa se apre lap santi doulè an. Bay fi an dèke fi an pral vini, menm si w tande l pa renmen pozisyon sa, menm si w tande pozisyon sa fè l mal, dèke fi an pral vini, fi an pa kyè. Fi an ou ka fè pozisyon an menm si w konnen li pa renmen, paske fi an santi dousè an, paske dèke ou kanpe sou sa w ta fè an, si w ta bay fi an yon pozisyon fi an pral vini, dèke ou kanpe sou pozisyon an, Fi avèk gason pa menm. Menm si gason an kanpe, li mete kapòt, li pral vini. But, si fi an pral vini, ou chanje pozisyon, oubyen ou fè yon kanpe, fi an tounen dèyè lè konsa. Se yonn nan rezon ki konn rann fi an pa vini, malgre li ta pral vini. Ok, so, um, twazyèm bagay, l ap kòmanse peze ou. L ap kole dan nan po ou. M bay mal man vil kout nan. M bay mal vil kout nan. Sa vre ti moun. Ti moun nan ap fè sizo m bay mal vil kout nan. Sa vre vè se pa vè l. Li pap li pap li pap jis kite m pa mòde li kite m mòde l. Fi a kòmanse kole dan nan po w. Epi um pla men, men toujou konsa. Lè wè fi a gen bon feeling li pou l vini, pla men fi an toujou sere. Pa bliye, se konsantre fi an ap konsantre, pla men fi sa li toujou. E wap wè pla men, sa se dra, banm wè, sa se dra, wap wè l fè dra a konsa. Si se sou kabann nan wap wè l kenbe dra a konsa. Lè fi sa fin vini, pla men fè l mal. Kote fi sa si fi an pa kenbe dra a si fi an pa kenbe dra a konsa wap wè se pow fi ap peze oubyen gen fi ki renmen pega zong yo nan rèl do si se anlè nèg lan ye epi lap plede fwote de pyel wap wè de pyel kòmsi m te ka di w se yon moun ki gen la tranbla de pyel pap gen pozisyon li pap kite pyel alèz paske lap fwote pyel nan sou kabann nan si se sou kabann wap fèl La frote de pye l ansanm so tout teknik sa yo a fè w konnen lè fi sa w ap bay fi w ap fè bagay ansanm avè fi an lè fi an pral vini so ou menm lè konsa se pa rete sou li se lage cha pa pa pa lage cha. Ok katriyèm bagay volim asiz fi sa ap chanje Fi sa pa bo bel ti asis anko. Ou konn we le wap fe bagay ansanm avek fi, fi a bo bel ti asis. Tout tan fi a bo bel ti asis se paske li poko pwal vini. Le fi sa pwal vini li pa bo bel ti atis anko. Like wap we se le sa wap vreman konnen ki asis natirel fi sa. Tout ti bel ti asis fi a ba ou jis lap bo plezi. But le fi an pral vini, fi an pa bo bel ti asis. Non. Ok. Se kèm bagay la ap chanje koulè. Si moun sa wouj, w ap wè li an jan vin woz. Si son moun wouj li ye, w ap wè po moun sa chanje, figi l chanje, koulè moun sa pa menm jan ankò. Wouj lan san kaye sou li. Epi w ap wè je moun sa ap kòmanse vire lanvè tankou yon koulèv. Èske nou konprann? Oubyen l ap mòde po bouch li la fò. Lap mòde po bouji lap kite po bouji konsa hein sa ap koule nan danm yeah so se tout sin sa yo kap fè w konnen lè fi sa pral vini je moun sa lap vire se konn se yon koulèv nan menw lap mòde po bouji ok humm setyèm sizyèm bagay pwent tete fi sa vin an jan di M byen pale wi, se pa tout sin nan wap jwenn nan tout nan yon fi sèlman. Ou ka jwenn sin pwent tete fi sa di, yon lòt fi jel ap tounen lanvè, yon lòt fi pol chanje, so se sak fè mwen ba ou 10 sin diferan ki ka fè w konnen um paske tout fi pa menm. Si m tap pale de tèt mwen m tap di w ok men kijan m santi m lè map vini. Se sak fè mwen ba w diferan sin ka fè w konnen. So ou byen gen fi Gen fi pwent tete fi sa vin di ou byen wap wè kòl tonkou li fè chè de poul like wap wè ou konn wè like lè ke moun nan di yon bagay san moun nan sezil ou byen moun nan konn wè yon bagay like kòl fè chè de poul so se konsa wap wè fi an diferan fi m pa pale pou on sèl fi map pale pou diferan fi sa depan de ou menm ki sin ki santi kisa ki devlope lakay ou dè ke ou pral vini se sak fè m pote videyo an.

Bouboun fi an, li jis like ouvri fèmen, ouvri fèmen, ouvri fèmen. So, menm jan kòmsi m te ka di, lè ke um, peni w anndan bouboun fi an, se kòmsi l ap kenbe peni an, l ap ouvri l, l ap kenbe peni an, l ap ouvri l. Gen gason ki konn fè sa, k ap kouri retire peni yo pou yo di, oh non, se yon pwoblèm. Non, se pa yon pwoblèm li ye, se paske fi an vrèman sou sa fi an pral vini, ki konn rann gen de lè gen fi bouboun li jis like ouvri fèmen, ouvri fèmen, ouvri fèmen, ouvri fèmen. Yeah, so se konsa ou wè l ap fè, mm, mm. I don't know like li fè yon fason like ouvri fèmen se komsi li kenbe bagay lan li ouvril li kenbel li ouvril yeah se se se rezon sa yo ki konn fè gede lè ou konn wè kò fi an konsa se paske fi an pral vini fi an nan bon filini ki konn fè bouboune a ouvri fèmen ouvri fèmen so si tout fwa fè bagay ansanm avèk fi an ou wè kò fi an fè konsa ou pa bezwen pè se pa pè nou ka pretann nan fi an se paske fi an pral vini ok nevyèm bagay fi sa paka kenbe bri. Men, ou konn lè wap fè yon bagay ansanm avèk yon moun nan kachèt, like, ou konn di espre fi an fè wi, e pa vre. Dè ke fi an pral vini gen de lè si fi an se yon moun ki konn fè asiyis li ye, paske se pa tout fi, se pa, e gen fi ki pa fè asiyis, but m pa ka konprann poukisa yon fi si fi a fè bagay, pou fi a jis rete li pa fè asiyis, lè konsa bagay la pa gen okenn fann ladann. Si ou menm ou jèn wap fè bagay ou jis tankou yon mò, moun nan pap konprann yon mò, si bagay lan bon, bon m ka konprann si bagay lan pa bon pa fè bri, Men si bagay lan bon pou ou come on fè ti asis pou pou agase nèg lan. So lè fi sa pral vini fi sa paka kenbe bri an se anmweyy mwen menm timoun m gen defo m paka fè bagay ansanm avè marim nan sou silans se zafè wap wè si se aswè nap fè bagay pitit mwen nan chanm nan nou bouche tou pòt lan pou bri an pa rete epi nou toujou fè mizik paske mwen paka fè bagay sou silans menm si m jije lè moman marim nan la. Lè manman m al nan la, se pa nan kay sa n te rete non, nou te rete nan yon lòt kay. Epi chanm nan te vrèman pre ansanm avèk chanm nou an. Epi Beby ap plede di m, Beby, pe la, pe la. Se kòmsi m santi se yon pinisyon l ap ban mwen, l ap fè m. Epi bri an, ou pa ka kenbe bri an, epi m nan plede di w, Beby pe. Se pa paske ou fè l an espre, e menm jan lè w ap vini, ou konsantre kò w. Pou ka vini. So se menm jan lè bri sa ap vini tou ou pa ka kenbe l. Menm si manman w te la, papa w te la gen de lè ou pa ka kenbe bri an. Plis timoun, plizyè fwa mari m manke toufe m. Mete zorye sou bouch mwen epi pou l ap peze l. Lè zorye an sou bouch mwen m ap fè bri an se kòmsi m santi veng kou m ap dechire. M pa ka fè bagay an silans. M pa, m gen pwoblèm sa a vre. Si m fè bagay an silans, ou mèt konnen m pa vini. But, pou di w m ap byen vini fè bagay an silans, m pa ka fè bagay an silans. Se pa fòt mwen. M ta renmen kenbe pri an, men m jis pa kapab. E yonn nan rezon de pou w wè nou nan chanm nan, nou toujou mete bagay pou bouche tout pòt lan, pou bri an pa soti, oubyen nou fè mizik lan byen fò. Paske. M jis pa ka kenbe bri an timoun. M se yon moun ki renmen fè bri lakay mwen, menm si m pa fè bagay, menm si m ap fè bagay m toujou renmen fè bri jis pou pitit mwen pa gen kontwòl ki rezon ki konn ap fè m fè bri. Paske m renmen rele anmwe nan kay lan, m renmen fè bri jis pou l pa gen kontwòl sa. M se yon moun ki pa ka fè bagay an silans. M eseye plizyè fwa m pa ka fè l. Lè m wè mari m nan la chak lè l ap fè bagay oubyen si nou gen yon moun vin lakay nou, fò m gon zòrye nan bouch mwen epi pou mari m la peze zòrye a nan bouch mwen. Plizyè fwa mwen gen toufe konsa paske m pa aki debri an. Like li konnen m, se pa fòt mwen. Like se konsa fi ye. Dè ke bagay la bon pou fi an, fi an ap vini, fi an pa ka kenbe bri an. Ou wè sa m konprann? Fi sa pa ka kenbe bri an. So, padone fi an si w ta vle fè fi an fè bagay an silans, ou wè fi an pa ka fè bagay an silans li la vini. Paske lè bagay sa bon fi an pral vini, bri an nou pa ka kenbe l. Se pa nou k ta vle, li jis vini natirèl nan nou. Nou pa make bebri a. Se menm jan kòmsi m te ka di w, ou gen yon moun ki mouri, yon moun ki pwòch ou, ou pa ta vle kriye, men ou oblije kriye paske rèl la li soti natirèl nan ou. Se menm jan bri sa a soti natirèl. Ok, dizyèm bagay pou fini. Wap wè kou fi sa di. Wè tankou l la sou ap manyen kou m ou wè kouman jan an mou men lè fi an pral vini kou fi an di. Se sak fè si tou fò wap fè bagay ansanm avèk yon fi epi w wè ou paka konnen siy nan si se asou a ou renmen fè bagay eseye limen limyè an paske dèke ou limen limyè an wap ka wè kijan fi an ap transfòme devan w a di an an. Sal genyen. So eseye limen limye a epi tou ou menm ki medam sou pa renmen limye m pa wè ki pwoblèm ki gen nan sa ou gen mennaj ou gen mari ou wap fè bagay ansanm avè moun nan chak jou chak jou son fè nwa fè bagay nan blakawout eseye limen limye a pou moun nan wè w kap jere lè sou konprann li pa anyen ditou sou ap fè bagay limye a limen pase mwen gen de lè map fè bagay ansanm avèk mari m renmen pou limye a limen ou konprann like limen limye a menm si um lè wap fè bagay je w toujou fèmen Men kanmenm wap wè nèg la ap voye je depi limyè a limen wap wè noulen ap voye je kanmenm like limen limyè a èske ou konprann m pa di w fè chaj ou but limen limyè a pou wè like nèg pou wè gen nèg pase gen de gen de on gen de on on on on berejèn wap pran ou ta renmen wè kijan berejèn nan ap file antre hehehehe ok videyo an twò long e m te pote kèk ti sin pou nou pou m te di nou lè fi sa fin vini kòman w konnen fi sa fin vini trè senp. Fi sa gen domi. Domi an vini dè ke fi an fin vini fi an pa kè si nèg sa gentan vini li gen domi li jis anvi domi. Domi an dous nan jou. So lè w fè bagay si w a fè bagay ansanm avèk fi an fi an fin vini nèg lan poko vini pa pran sa mal si fi an gen domi. Se pa paske ou, kòmsi m te ka di w, ou se yon moun ki boring, kòman yo di boring an kreyòl? Se pa kòmsi ou se yon moun ki, like, pa konn sa w ap fè a, but dè ke fi an fin vini, depi fi an byen vini, fi an gen dòmi, dòmi an dous, li vini dous nan je fi an, se ou ki pou bay fi yon de twa tap pou ap leve fi an. Ok, yon lòt bagay ankò. Kò fi sa vin sansib. Wap wè lè fi sa fèk fin vini, gen de lè ou oblije tann on 2 segond oubyen 3 segond avan pou remete peni w nan kò fi an ankò paske fi an paka kenbe l ankò. Kò fi sa vin sansib. Wap wè fi sa pa vle w manyen pwent tete l, fi an pa vle w ale nan tèt, tèt, tèt. Depi mwen pale de tèt nou gentan konnen. Gen anpil pati nan kò fi an, fi an pa vle ou manyen l. So, videyo an gentan ansanm avèk 21 minit. M ta renmen fin ba nou tout sa. Humm ou santiw lè fi sa a fin vini men video an gentan twò long map rete la ansanm avèl epi ma pote rès lan nan lòt video. Li enpòtan Pou ni fi an ni nèg lan konnen so ou menm nèg lan dè ke wap fè bagay ansanm avèk fi an ou wè sin sa yo sou ta fon pozisyon pa eseye chanje pozisyon paske dè ke ou chanje pozisyon ou fè fi sa a retounen dèyè ankò so sa vle di ou pral retravay Pou tout pwosès sa ankò so video an fini Paske video gen te tro long, m ta renmen pou m pale plis avè nou toujou men malerezman video an gen te tro long. Pa bliye pataje video an pou m ka travay pi byen pou nou de jou an jou. Video an fini, se se wi pa ankò ti ya la n ap wè nan yon lòt video. Bye! Mwaa!